Se 3 moun ki gen dwa pou di sa yo vle. Moun ki fou, granmoun avèk papa Bondye. Se di ke m konnen l pa fou. E li son granmoun so li ka di sa l vle. Men mwen menm sa pa deranje m. Paske lè yon moun di m pa gen klas, si w te gen klas ou pa tap monte sou entènèt pou di m pa gen klas.
Let that sink in! Ooh!
Paske lò, klas, se pa chita sou ban lekòl pale fransè. Wè mwen menm jan m renmen ap anmèade moun k ap pale, k ap pale fransè mawon. Ou pa konn anmède moun k ap pale, oh, fransè mawon, ok. M ta pral di ou pa konn anmède moun k ap pale bon fransè. Wi, wi.
Men, men, se yon bagay ke klas, se pa yon bagay ki vini, kòmsi li gen yon manyèl, li gen yon liv pou al aprann kijan pou gen klas. Non. On moun ki gon klas, son moun tankou m. Paske menm moun sa te rele m an 2021, li te voye Maritza, se manti m ap bay, Maritza ka vin nan emisyon an vin demanti w. Li te voye Maritza chèche fanm san klas la pou vin anbasadè konpayi l. M di Maritza, gen de lajan m pa bezwen manje, mwen mèt ret grangou. Wait, wait, wait, wait. So li te voye dèyè w pou reprezante biznis li, anbasadè biznis li? Wi, men petèt a lepòk m te gen klas.
Sa pa fè sans pou mwen. Non men sa yo pa deranje, se sa fèm di w ke sa vrèman pa deranje m. Mwen jis swete ke timoun k ap vini yo, jenerasyon k ap vini k ap gade m yo e ke yo konprann se pa sa moun di de ou k ap fè w gen ni klas, ni entegrite, ni diyite. Bagèy sa yo pa vin avèk yon liv, yo pa vin an manyèl kijan pou w vin gen klas, kijan pou w vin gen diyite, kijan pou w moun nan sosyete a. Paran w fè w, li mete w lekòl, ou rete lekòl, ou pran chimen ledikasyon, ou fè baz lavi w solid, ou mete avèk talan w, epi ou kreye moun ke w vle ye nan sosyete a. Se pa moun ki vin di w kiyès pou dwe ye nan sosyete a. Tout moun vini, yo vin viv vi pa yo. Men poukisa, si w te gen vi pa w pou w jere pral mete klas nan vi pa w, ou pa ka ap chèche klas lakay anm. Se pou pran tan w ou wi se pou pran tan w ou kreye tèt an w ok ou fè tout sa ki bon pou ou mwen menm egzistans ou an m pa konnen wouli wap pale de klas an mwen epa vou ye monchè oh my god m san klas vre pa fòt mwen. Pou w monte stage la w tounen yon lòt moun but mwen rann mwen kont ke son boul enèji son boul enèji ke w ye menm so se kijan ke w prepare w mantalman èske son bagay ke ou travay lakay ou anvan ou monte stage lan oubyen son bagay ki pozès kò ou, espri ou egzakteman? Natirèlman m son boul enèji. Kòm si konsa m ye menm. M cho. M wè sa. Wi m pa m pa yon moun ki kalm. Kòm si yes. M pa yon zonbi. Yes. Mwen menm m son moun k ap viv, yon moun ki manje bon jan kou. On moun ki wete fanmi nan menm, on moun ki pwomèt mwen fanmi, ki pase m nan betiz ak fanmi, m ap annuiye w jiskaske m fin viv sou latè. Nenpòt moun. Ki wete fanmi nan menm. Ki wete fanmi nan menm, nan nenpòt sikonstans, la m pa bezwen konn nan ki sans li ye. Depi ou pwomèt mwen fanmi. Ou pa ban m fanmi. Ou ban m yon fanmi pou m al soufri ak fanmi, menm ke m ap byen pase ak fanmi m, m ap anpeche w viv. Ou pa gen dwa viv byen menm. Paske mwen menm se, se, se, se pita boran m ye. Se, se, se fanmi, pitit, se sa m pote sou do m. M pa, m pa jwe ak sa. Se sa k fè wè mwen menm, m pa jwe ak fanmi moun. Moun te di. This is, this is very deep. Non.
This is, sa vrèman. Non.
Te gen yon jenòm ki t ap pale avè m.